Yow! Bonswa zanmi YouTube mwen yo, bonjou! Kòman nou ye? Yon lòt fwa m pote news pou nou. E, èske se vre? Mwen, m pa konnen. Nou menm kite kòmantè nou. John Morvens Colem fè konnen ke li gen dosye Izolan nan men l. Dosye dwòg kote Izolan Tap pase drog pou senatè, depite, moi je ne sais pas. Abone avek chanel la pataje like konprann sa mvle di nou an paske se chak jou mwen vin avek news pou nou nouvo video sou atis ayisyen yo e entènasyonal yo pa bliye abone mdi nou sa nou pral nan video a poun pa pèdi tan. Poze tèt nou kesyon, on nèg tankou Hervé Foucan k fin milyonè epi k antre sou pouvwa la k al chèche senpman iminite ap regle afè l. Lòt sa m wè ti Izolan, lè ti Izolan ap radote m pa okipe misye, k ap poste tenten k ap vin fè vwa. Izolan ou konnen w gen defo, ou konnen w gen pwoblèm. Si w ranse, Morvan John Colin m ap vin a dosye tèrib pou ou. Sèl sa m ap di w, sonje 4 jiyè k sot pase lè w t antre anbasad amerikèn, Tout nèg ki t akonpanyew yo, yo revoke tout. Sèl sa map diw Izolan, pozew, pa pitow antre tèt ou pou m pa vin ak gwo dosye pou ou paske e nèg Akayè w ye, m se nèg Akayè tou, m konn kòman w te kòmanse trè pòv, m konn kòman w kòmanse trè mal. E jounen jodi a la mwen ap kale kò e kòmsi son nèg ki tout sa w fè a e rap ki plis renmen w oubyen yo k plis entèlijan nan biznis oubyen w te pase nan lekòl komès oubyen w tèlman ap vin poste bagay fè pòz tèl iks fè ygrèk poze w izolan pa kite m vin a dosye w dosye w nan pla men m rilaks ou sa m voye nouvèl la ba w kòm nèg akayè a nèg akayè m pa vle imilye w piblikman. Poze w dosye a la. Sèl sa m ap di w, fò w antre tèt ou. 4 jiyè 2019 ou te sot, ou t al nan fèt anbasad la, ou wè kiyès yo revoke k te mennen w anndan. Poze w, poze w, poze w, poze w. Ou ka toujou al nan ti Etazini w al pran ti plezi w Etazini, paske yo pa t voye bagay al Etazini. Mwen wè nan ti peyi Dayiti a la. Map di w ankò sonje w 2011 lè w tap sot kay Ève Foukan an 2011 pou w t antre Pòtoprens. Sonje w, sonje w, sonje w. Poze w, poze w, poze w plat at, poze w plat plat plat plat. Bat bravo pou lajenès. Se vre w fè anpil ti efò nan rap men poze w. Pa vin ouvè kò w Pou wap di yo wi ou se izolan, ou se iks, ou se igrèk. Non! Ou se nèg akayè, m se nèg akayè tou. Se vre ou kòmanse nan rap la vrèman ou entèlijan, men pa vin moutre moun gwo kay, pa vin moutre bagay machin, pa vin moutre bagay. Fè yon ti bak dèyè tèt ou, gade le 4 jiyè, sa k te pase anbasad amerikèn. Epi ankò, lè w t al nan fèt anbasad amerikèn nan, sonje ankò, an 2011, apre le tremblement de terre d'Haiti, lè w te sot kay Hervé Fourcand nan sid peyi a. Depi w sonje 2 bagay sa yo, m panse w ka fè yon poze w, pase li p ap bon pou ou. M pa ale nou la jenès. Konprann? La jeunesse. Misye fè m, misye fè m, misye fè m bliye. Misye fè m bliye kote m te ye. Pase nèg yo papa nan peyi a, nèg yo nan tout sòs epi yo soti pou yo, pou yo vin fè w konnen o wi, o wi se egri w egri de moun ou byen wè bagay. Sa w konprann? Se nou mesye, Mwen wè John Colem gen twòp dosye l pa vle fè enmi, epi tou lè nou menm nou pa tèlman tou e pa nou k responsab yon seri de bagay kòm malgre tout bagay sa yo ou pat responsab politik ou pat janm travay nan politik sa vle m pa gon gwo enterè pou m met dosye w deyò menm jan avèk bagay Shishi a m pat gen enterè pou m te di bagay Shishi a se paske m t al touche Krisla Pandan map frape de kris la dosye a tou vini m vin frape chichi a men e pat yon bagay m te prepare pou m tal fè frape chichi nan nan poze poze poze poze m pa nan kiltirèl m pa nan mizik men m gen dosye yon seri de bagay nan menm e menm jan tou talè nou mande m wi sak pase e patnè djakout mizik la kal fè ekip la e konsa nou ka dil tou men. M gen dosye a nan men m, men m chwazi pa nan bagay kiltirèl, m pa lage l. Men Shabba. Shabba. Ou konn bagay yo. M p ap lage l. Men Shabba. Ou konn, fò w konnen Morvan John Kòlè m lòm dosye konn bagay yo. Alon la Repiblik non.